Meilleurs vœux à nouveau, Mwen pral pale nou fwa sa de 6 dènye mwa ane 2021. Map kontinye avèk bilan an. Sak pase nan 6 dènye mwa? Nou konnen le 6 sèt

nou vin genyen tranbleman de tè di 14 Out ki dega l fè anndan peyi a, dè dega ke lè w pran tout efè yo, yo estime a 1.6 milya de dola e yo degaje tou dè bezwen de lòd de 2 milya de dola. E le 17 Out, Nou pral genyen yon siklòn ki pase nan menm peryòd kote nou te genyen tranbleman de tè la. M te fè yon gwo videyo m rele lè 3 chòk. Nou konnen l deja. Donk pou nou pa, pou m pa repete tout sa m te di yo, donk nou konnen se nan sitiyasyon sa peyi a redemare apre prezidan Jovenel. Lè Prezidan Jovenel mouri ou genyen Premye Minis Claude Joseph ki te ranplase Jouthe ki te bay demisyon li, enben li pral pran rèn pouvwa pandan yon ti bout tan. Paske lè Prezidan Jovenel nonmen yon manm opozisyon an, se Premye Minis Ariel Henry, li pa t gen tan enstale l. Donk lè sitiyasyon an mongonmen, Claude Joseph te asire enterim an pou yon ti bout tan. Prezidan Jovenel li menm, li mouri krabinen. Madanm ni blese. Tranbleman de tè vin pase. Ou genyen le 17, ou genyen siklòn. E sa k vin rive se ke yo vin enstale Premye Minis Ariel Henry ke Prezidan deziye kòm Premye Minis avèk akò kominote entènasyonal e tou le rès. Men fòm di nou, lè Prezidan Jovenel te nome Ariel Henry, tout moun nan lopozisyon le fèt ke se li ki te nome l yo pa t dakò. Malgre se yon manm opozisyon, yo pa t dakò avè l. Men apre sa yo vin dakò avè l, yo fè alyans avè l e li menm tou l gen lè te gen mo Prezidan an. Li negosye avèk nèg yo e c'est ainsi que nèg yo gen anpil ki antre anndan pouvwa avè l. Sa nou pran 3 premye chòk sa yo e sitiyasyon politik la te vin jwenn yon sòt dakalmi men bandi yo yo menm yo kontinye aji kòm si Jovenel te la y ap frape fò Yap gen ladan yo menm ki menm rantre, ki te kont Jovenel nan yon premye tan, ki vin di kounye a se koze Jovenel yap defann, an palan de G9, en famille et alliés. Et c'est ainsi que peyi a pral konnen yon lòt fòm de batay politik, olye se yon batay politik ki genyen dife limen, ki gen yon seri de bagay kawoutchou kap boule nan lari, tankou peyi lòk, kounye a ou gen yon batay politik kap fèt sou rezo sosyal. e ou pral vin gen sa yo rele les accords. Ou gen akò di 11 septanm avèk premye minis Ariel Henry ki pral reyini tout ansyen moun ki te radikal kont prezidan Jovenel yo, epi ou gen akò di 30 out, se l' accord de Montana. E sa n gade anndan akò sa yo, lè w li yo byen, tout akò sa yo se de akò ki gen yon ti kote dejovnelizan ladan l. Sètadi kòmsi pou youn, se vre se y ap al yo mete se Jovenel ki te nonmen premye minis lan donk pakonsekan nan akò a ou gen de sèten bagay ki parèt an favè Jovenel men ki vrèman plis pran an kont sa opozisyon yo te mande. E lè w pran nòt la menm nan li pa prèske mansyone non prezidan Jovenel sòf a latik 22 l pale bon fò l ta ba l jistis. Donk se akò sa yo plis dot zakò ki te genyen deja, akò pen, akò sesi ki antre nan je a, batay politik la vin chita sou plan akò de bay papye e otre. Sitiyasyon an kontinye deteryore sou le plan de lensekirite avèk bandi yo ki vin rann yo kont ke yo fò e lapolis pa ka fè fas avè yo, lame pa gen mwayen pou fè fas avè yo e lè sa kounye a se yo k ap mennen anndan peyi a. Gouvènman yo la men an reyalite se moun sa yo k deside ki lè w ap soti, ki lè w ap antre e Yo kidnape moun tou, yo kidnape sitou moun ki nan klas mwayèn e sitou moun ki nan mas. E se sa ki te tris lan, ki vin fè ke nou vin genyen sa yo rele yon kriz de migrasyon kote Ayisyen pati, e nou te pale de sa nan yon videyo. Vin gen yon lòt kriz ankò, se kriz karbiran. Nou te eksplike sa kòman sa kòmanse e se menm bandi sa yo ki te bay, ki te bloke, malgre gen kabiran yo bloke yo di kabiran pap distribye e ou vin gen kriz yon dènye kriz kidnapping a pati d'octobre kote mesye mawozo yo ankò ki te pran fransè yo ki te fini pa fin libere yo bò zòn bò zòn mwad me yo e ki vin pran ameriken a pati de 16 octobre. Yo pral kenbe Ameriken sa yo pandan lontan. E anpil Ayisyen pral di bon mentnan se petèt la gout do ki fè de bòde le vaz, Ameriken pral vini, yo pral retire nou nan sitiyasyon an, yo pral elimine 400 mawozo, yo pral elimine bandi, spekilasyon sou tout rezo sosyal, nad marinad. jiskaske dènyèman yo lage mesye sa yo, yo nou pa di, yo menm di se sove, se mirak ki fèt, ki fè tout 17 moun sa yo, 16 ameriken e 1 kanadyen, yo di, yo te lage yon 5 ladan yo, yo di rès yo menm nan se mirak ki fèt, yo sove sou 400 mawozo. E lè nou gade kòman 400 mawozo òganize, Selon youn nan moun yo te kidnape, 400 mawoze se yon bagay ekstwòdinè lè l pou w antre kote pou w al kote 400 mawoze a e nan goumen pou yo pou al la. Epi vwala ke pou ameriken ta sove e avèk timoun pou tout moun sa yo ta sove kite pou ameriken pou va touzètil ke moun sa yo t ale e prezidan m pa ka m di m ka di prezidan prezidan Ariel e premye minis Ariel Ou pral fon gwo remaniman ministeryèl, lèl fè gwo remaniman ministeryèl sa a, vreman pral rete sèlman on minis ki te nonmen pa Jovenel Moïse, apre sa tout lòt moun ki vreman anndan gouvènman se pa de moun ke Jovenel te nonmen, men lè sa a ou pral gon gouvènman kote yo pral gen de moun ki pral di a son koudeta, gen de moun ki pral di se yon kou de fòs. Men youn nan enfòmasyon pou m te ba nou nan kesyon lanmò prezidan Jovenel la tou, se Dimitri Herard. Dimitri Herard se yon nèg ki te nan e denonse kou deta swadizan ki t ap fèt 6, 7 fevriye, men se menm Dimitri Herard sa ki kite yo tue prezidan Jovenel kòm chèf sekirite san l pa tire yon bal, san ekip li yo pa tire yon bal. Donk se nan sitiyasyon politik, sitiyasyon de ensekirite global Sa a ke peyi a ye jiskaske nou vin pran yon setyèm chòk kote lè gouvènman an fin ogmante kaburan, pa bliye le 6, 7 jiyè 2018 se lan ogmantasyon kou kaburan pwoblèm Jovenel te kòmanse e gouvènman sa a arive kanmenm fè yon kou de fòs li monte Kou kabiran sa a preske 100 pou 100 san sou yon seri de pwodui, pa gen okenn moun ki di anyen oubyen gen ti bagay, ti manifestasyon men se pa vrè manman moun ki pou ta fè manifestasyon yo kòm yo menm kounye a se yo menm ki nan gouvèneman an, se sèl lè radiko. E yo menm kòm yo menm yo lan gouvèneman, yo fè pati di gouvèneman, donk pa gen manifestasyon lan lari, pa gen pwoblèm, tout moun reziyen yo, y ap achte ti galon gaz yo a 250 goud, 350, 352 goud, 353 goud, tout moun reziyen yo. Malere yo ki te konn jwenn ti kewozenn yo, tout moun a reziyen yo achte ti afè yo jan yo ba yo l la e peyi a ap antre anndan mizè. Ebyen nou se konsa 6 mwa a pase, ebyen an nou pran tout ane a, kisa ki rive vre pandan tout ane, pandan tout 6 mwa, pandan tout 12 mwa sa. Ayiti vin pi pòv, Ayiti vin nan plis ensekirite, Ayiti vin tèt anba. Nou toujou ap goumen nan 2 kan, menm si nou pa goumen menm jan, n ap goumen antre nou. Kounye a se batay nan akò, lè Jovenel te la tout moun te kont Jovenel, kounye a menm moun ki te kont Jovenel yo, ki te lan dezakò sa yo, yo pa ka met tèt yo ansanm pou yo fè yon sèl akò. Sa k rive? On Ayisyen jodi an, li genyen an mwayèn 697 dola ameriken pou on ane. Sa a, se on chif ki kache on pakèt inegalite. Se yon mwayèn li ye. Men gen de moun tou k ap viv a mwens ke 1 dola pa jou. Donk ki pa lan gwosè manman chif sa a ditou. E yo estime aktyèlman a 58 pwen 5 pousan moun aktyèlman ann Ayiti k ap viv an desou di sèy de la povrete. Sèy de la povrete a yo estime li a 2 dola epik. Donk sa vle di ke ou gen plis fò lan popilasyon aktyèlman k ap viv an desa di sèy de la povrete. Ou genyen tou kovid lan. Nou te estime la 236 mò nan debi lè nou t ap fèk prezante sitiyasyon an. Enben kovid la pase a 765 ka de mòtalite. Nou te genyen apeprè. 10 mil moun ki te atrape kovid an 2020, aktyèlman nou aprèt 27 mil moun ki atrape l. E nou gen 765 moun o total ki mouri, sa vle di nou gen plis ke 500 moun ki mouri nan kovid. Sa vle di gon tandans a la os. Menm lè nan nou gade nan ka kidnaping yo, Nou te soti a 3000, kounye a nou ozanviwon, nou plis ke 1000, donk sa vle di ke ta gen yon bès nan ka de kidnaping yo. Men bès sa, fò m di nou tou, li entache de, de yon, de yon, paske kounye a kidnaping yo bokou plis spektakilè. Nou gen prèt 80 etranje ki rantre nan ka de kidnaping sa yo ki vin fè ke kidnaping nan plis

PIB global Ayiti se 8 milya 100 milyon dola, donk se konsa bilan an ye pou ane sa. Erezman, te genyen kèk lekòl ki te fèt, nou gen apepre yon 222 lekòl ki konstwi e reyabilite depi tout peryòd Jovenel la. Nou genyen apepre yon yon 2000 kilomèt de wout ke nou te travay sou, ke peyi a te travay sou li, don prè 200 kilomèt asfalte, 250, e non sèlman o nivo dè vil, men o nivo dè grann zatè, pa egzanp, ou gen wout Jeremi, Kay, ou genyen Port de Paix, Gonayiv, ki gen yon pati asfalte, ou gen Enste Rafayèl, pou site sa yo. Epi ou gen yon ansanm de ponp solè ki te mete. e nan irigasyon, ou gen baraj dirigasyon ki an konstriksyon ki a 90 pousan acheve ki pa acheve, tout bagay sa yo kanpe depi peryòd Jovenel fin mouri a. Donk se sa yo ki ta ti espwa si lè ane a fini la pou nou ka degaje pèspektiv ki pral genyen pli ta yo e se la n ap kanpe pou jounen jodi e N ap reprann apre sa pou nou eksplike an fonksyon de sa nou sot viv la, an fonksyon de enfòmasyon ke nou sot pataje la yo, kòman pèspektiv yo ye pou 2022 an. Mèsi bokou